M pral fè yon ti live la a pou nou pale de sa k ap pase, sa k ap pase, sa k ap fèt. Ok? An nou pale de novanm 1803. Ok? Ki jan sa te ye nan zile a? Ki jan sitiyasyon an te ye? An nou gade pou nou wè, an nou fè yon sòt de konparezon ki kote zansèt yo te ye. ki sitiyasyon yo, ok, sitiyasyon te prekè, te grav, e a tou sa, yo te resi batay, zansèt nou yo te batay, pou yo kase chèn sa, novanm 1803, jan wè nou ye la, ba la te pi mal ke sa, li bat pi bon non, li te pi mal. Men, zansèt nou yo te konn ki moun yo ye. Se te sa sèlman. Pat gen tout trèt sa antre nou. Yo te vle libète yo. Yo met tèt yo ansanm. Yo fè seremoni yo. Yo rele fòs yo. Yo rantre nan fòs yo. E pi, yo bat bèt yo. Men jodi an, gade nou. Gade sitiyasyon nou. Gade ki jan nou ye. E pi nou gen chèn nan pye nou deja. Se wè nou pa ka wè chèn nan wi. Men chèn nan la. Chèn nan gen tan la. nan pye nou. Nan 50 an ankò, kareman, n ap wè chèn nan. Nou menm nou pa p wè l, men pitit nou ap wè chèn nan. Pitit pitit nou ap wè chèn nan, paske se la y ap mennen nou la. Se nan labatwa y ap mennen nou la. Epi nou chita, n ap gade. Nou pa pran yon desizyon, nou pa kanpe. Fò nou pran yon desizyon, fò nou kanpe sou yon bagay. Menm nan pawòl nou sou Facebook, n ap gade pa gen koyerans nan pawòl nou ditou. Paske nou pa gon vrèman gon deviz ke n chita sou li. Byen ke nou ka gen diferans nan seri de lòt bagay, men fò n ka chita sou yon grenn bagay omwen. La tout lòt bagay kounye a nou pral diskite pral antou de bagay sa. Men nou pa kapab. Nou gon prezidan k mouri, gon asasinasyon ki fèt de prezidan, anpe nan nou kontan, anpe nan nou pa kontan, nou pa konn kote nou vle, gen ki di se ènmi, gen ki di non l pa ènmi, nou pa ka kanpe yon kote. Fò nou chache yon kote nou kanpe, kote nou tout ka dakò. Wi m pa t renmen prezidan an men sa pa t dwe fèt. Nou dakò sou sa. Enben kounya nou ka rantre nan yon lòt bagay. Men si nou di, non m pa dakò sa te dwe fèt. Men kanmenm son son opòtinite la ki vin ki devan nou la kounye a ankò. E nou pap kapab menm wè opòtinite a, ni nou pap kapab menm pran e e e e nou pap eseye kapab pran an itilize li. Paske nou rete nan diskisyon de kiyès ou te renmen, kiyès ou pat renmen, èske sa te dwat, sa pat dwat. fòk nou kapab met tèt nou ansanm pou yon grenn bagay pa 10 grenn non on sèl epi tout lòt bagay ki vini yo nou kapab pal nou kab marine yo nou ka lage yo nan bouyon an nou ka kraze yo pou nou wè sa nap retire sa nap mete sa nap kenbe men fòk nou kanpe sou yon bagay e se tan kap pase nou gen opòtinite devan nou la paske sak pase a la tout moun wè ke son zak, e pa sèlman sak pase a non, sak pase a son zak ki sadik, tout moun wè sa, men sa vin montre sitiyasyon peyi a, sa vin montre, sa vin mete tout bagay sou tab la la, tout moun wè l, tout moun ka wè 217 ane apre gade nan eta peyi nou ye, sa nou ka di, se sa pou nou pran kounye a, pran konsyans pou nou mete sou tab la pou tout moun wè. Se sa opòtinite lamò sa a, asasina sa a ki fèt, zak sa a ki fèt nan jan ke l fèt lan, se sa ki vin la a. Paske ou wè lanati, se konsa lanati ye. Li kapab pran yon zak, yon bagay ki pa t bon, epi li itilize l pou l fè yon bon bagay avèk li. Ou wè yo te vin lakay nou, yo pote zam, yo mete yon pakèt zam nan geto a, yo mete yon pakèt zam lakay nou ki s on move bagay. Men an menm tan, yon sitiyasyon gendwa vin rive kote menm move bagay sa a vin tounen yon bon bagay. Paske se konsa lanati mache. Èt imen an kapab manipile lanati a pou yon ti tan, li panse se li menm k ap manipile l. Sa parè, se vrè. Men pi devan ap vin rive yon kote, sa moun nan panse l t ap fè a pou mal la, Li vin rive nan yon moman kote nati an ka itilize l pou yon byen. Men, avèk yon eksepsyon. Lè posibilite sa a vin parèt, ou menm fò te ka nan yon pozisyon pou kapab pran opòtinite sa a. Sinon l ap vini, w ap wè l, oubyen ou pa wè l, oubyen ou wè l ou pa ka manyen l. Menm moun ki t ap manipile sistèm nan deja a. Li menm li pral itilizel kounye a. Lap pranl epi lap retounenl. Epi lap voyel ba ou ankò. Men pa nan sans kote bezwenn nan wap prann fwa sa. Wap jwenn li fwa sa. Wap jwenn li nan sans pa moun nan. Sa vle di wap toujou kounye a la se pat ou ki te manipilel, se pat ou menm ki te prann, ou vin anba ankò. Paske la nati li pa, la nati pa li enpasyal. Nati a enpasyal. E sa nou pa. Li enpasyèl, e sa m vle di. M ap di enpasyèl, m ap pale angle la. Nati a enpasyèl, men opòtinite yo parèt. Li pa renmen, nati a pa renmen sa k ap pase a. Men lè l ba w opòtinite a ou menm. Boul la devan, yo voye yon boul ba ou epi ou kanpe. Ou pap fè anyen? Ebyen, si w pap fè anyen, boul la ap retounen kote l te soti an. E sèt fwa si, lè boul la retounen kote l soti an. li pral pi di pou ou paske moun nan vin pran yon lòt fòs kounye a sou ou. Yo voye yon boul ba ou, ou gade boul la, ou pa manyen boul la, wè m manyen boul la menm. Li vin tounen boul pa l. Nou ka fè yon lòt mil an ankò konsa, yon lòt seksan ane ankò konsa, paske nou chita, nou pa kab vini ansanm pou nou ap tande tout sa n ap di sou fesbouk, tout bagay k ap pale, ou konprann? La a moman an vin pwopis. Se sa k fè moman an vin rive. Se paske n ap pale de bagay sa yo deja. Lapawòl se yon bagay ki gen fòs. Se paske zye anpe moun kòmanse ouvri, se sa k fè gen yon seri de bagay k ap pase. Se pa konsa yo jis rete yo pase dan lè. Men fòk nou kapab vin konsyan de sa n ap gade a. Omwen etadam nou, etadespri nou, nou ta sipoze kenbe yon etadespri kote nou kenbe yon posiblite. Nou poko konnen si l ap vin reyèl non, men nou kenbe l tankou yon posiblite. Tankou se yon ti bebe ki fèk fèt, ou konprann, se yon bagay ki frajil, ou kenbe li konsa. Tankou se menm jan lè w ap eseye fè yon dife, dife a poko fin pran nèt. Ou pran, ou pran tan w avèk dife a, ou fè yon ti soufle li, ou konprann, ou bay li, ou pa kite van vin pran li. Se konsa n ta sipoze fè avèk kounye a la, opòtinite sa a. Kenbe posiblite ke èske vrèman vre nou ka vin lib kounye a la? Èske se moman sa a nou t ap tann pou nou vin lib? Èske se yon posiblite li ye vrèman vre? Se sa eta dam nou kounye a ta sipoze ye. Se pou sa n ta sipoze ap panse 24 sou 24 kounye a. Kèlkeswa Ayisyen an, kèlkeswa kote w ye a nan mond lan, se sa nou te sipoze ap panse. Eske vrèman vre nou kapab vin lib? Paske posiblite an la. Posiblite ap gade nou la. Men eske nou ka pran l vrèman vre? E nou ka rale l. Nou ka rale l avèk lespri nou. Nou ka vle l. Ou pa konn yon moun ayiti k bezwen viza lontan ki nan mizè k bezwen viza wap gade moun nan li pa gen kenn papye ke l ka montre ke l ka jwenn viza li pa gen lajan labank li pa gen anyen vrèman vre ki parèt ke l te kapab jwenn viza sa men l met nan tèt li ke l ap jwenn viza epi tout sa l ap fè Li met nan tèt li ke lap jwenn viza. Èske w konnen li rive li jwenn viza? Paske gon seri de obstak ki te kapab vin parèt wi si l pat kwè ke l te ka jwenn viza. Men paske l te vrèman, li te pran ide sa. E pi li, jan ameriken an di a, li okipe ide a. Li ba l manje, li ba l dlo. Menm jan avèk yon plant. Paske son, son reyali, li vin fè l tounen yon reyalite pou li. E lè yon bagay vin tounen yon reyalite nan sèvo ou, nan sèvo yon èt imen, èske w wè sa a, sèvo a, se li menm ki pi gwo zam nan nou menm. Li pa jis yon ògàn sèlman tankou tout lòt ògàn yo. Li, li gen, li se yon ògàn ki, ki konekte. avèk yon pakèt lòt bagay ke nou pa menm ka wè menm, men se de sèvo a ke w ka pase pou fè sa. Lè ke ou kenbe yon ide nan sèvo ou, epi ou nouri li, li vin ouvri tout posiblite ki genyen nan mond kosmik lan. Li vin rankontre avèk mond kosmik lan, e li kapab kreye anpil bagay. bagay ke ou pa ou pa tap panse ki te ka rive li ka fèl vin rive se konsa tout mond lan fonksyone se pon se pon kesyon de se pon on sekrè li ye se ton se konsa tout rès rès mond lan fonksyone donk nou nan moman pwopis la pou nou ta nouri eta dam nou pou nou ta eseye si nou tande on bagay pral fèt Fò nou ta kanpe nan yon pozisyon pou nou di, a, si boul sa pral pase bò kote m, m p ap kite l soti, m ap voye l antre nan gadyen an, nan bò pa m nan, kote m kanpe a. Ou konprann? Gen moun k ap di konsa, o, nou pa ka al goumen, ou twò lwen, ou bagay konsa. Pa gen bagay konsa ladan l. Pa gen sa ladan l ditou non. Kote m chita la a, m gen dwa rantre nan batay. Se peyi m, peyi m an gè. Sa sa vle di? Kisa m pral fè mwen menm? M ap mete eta dam pa m an espri de m ta renmen ede peyi m. E sa l ye wi. M pa oblije sou beton an non pou m fè sa. Kisa m panse de peyi? Eske m vle peyi m lib vreman vre? Ou konprann? Eske m vle peyi m lib vreman vre? Men si m vle peyi m lib, kijan ke m nouri ide sa chak jou? Ki jan m nouri l? Eske m toujou ap di a bouch mwen, a a peyi sa pap janm lib. Nou pap janm gen, nou pap janm gen libète nou. Novanm 1803, si se sa zansèt nou yo te panse, e yo pat gen, pat gen ankenn bagay ki te montre ke gon posiblite pou yo te vin lib. Yo pat gen lame ki pou tèt pa yo, yo pat gen zam ki pou tèt pa yo, Yo te nan esklavaj pou afè de 300 zane. Yo te anpi, anpi, tout ladan yo, pa gen yonn ladan yo ki te konn sa k rele libète. Yo pa t janm te lib. Yo fèt nan lesklavaj. Yo wè pi, anpil moun fèt nan lesklavaj, mouri nan lesklavaj. So, lè w byen gade, pou yo te vin lib, fò yo ta lwen pou yo antre nan posiblite sa a. Yo pa konn sa l ye, yo pa janm lib. Men a tou sa. Kanmenm, yo rantre nan ide konsa. Ki jan w fè panse yo te antre nan ide konsa? Non sèlman yo rantre ladan l, yo devlope ide a, yo vin menm arive kreye sa yo te vle a. San ke yo pa t janm wè l. Moun ki te lib, se te moun ki pa t sanble avèk yo. Se moun sa yo te rèt lib. Yo pa t janm wè vreman yon moun nwa ki te lib tout bon, nan tout kalite, nan sans libète n ap pale a. Nou konnen te gen anpe grenn nwa k te lib vrèman vre, men èske yo te lib nan tankou jan you know fransè yo te lib sou zile a? Yo pa t janm wè sa. Men yo te devlope ide sa a nan sèvo yo. Yo te anvi l. Yo te renmen, yo te anvi libète a. Yo te renmen libète. Yo te petèt, m si ke yo te manje libète. Yo te bwè libète. Yo te dòmi libète. Yo te viv pou libète. Pandan yo nan esklavaj lan wi. Pandan y ap fè sa mèt yo te vle pou yo te fè a. Pandan y ap fè l, yo fè sa mèt yo vle pou yo fè a. Epi an menm tan, yo nouri sa y ap fè a avèk libète. Sa vle di yo pa tann pou yo di, lè m al dòmi m ap panse a libète. Non, yo panse a libète 24 sou 24. Pande ap pande ap koupe kann nan libète. Pande ap y ap sekle kafe a y ap panse a libète. Enben se sa k te fè yo te ka vin rive genyen l. Men lè w ap gade kounye a, nou pa menm kapab menm rive avèk yon grenn deviz antre nou menm ke nou kapab dakò avèk li ke nou ka menm dakò ke nou pa dakò a tout bagay men nou dakò avèk sa a, an nou kanpe sou sa a. Eske nou vle lib? Pou nou tout ta di wi, wi nou vle lib. Eske nou dakò ke nou tout nan esklavaj kounye a la? Wi, wi, wi nou nan esklavaj. Si w di yon Ayisyen, eske w dakò nou nan esklavaj la kounye a? Sa pral ouvri yon diskisyon, nou pap menm ka rive nan libète a menm. Paske l pral di w, non, nou pa, nou pa esklav, kiyè nou fè esklav? M pa wè chèn nan pye m, baga. Ou di, wi men ou son esklav paske bon, gade ki eta peyi nou, bagay. Son esklav nou ye. Non, nou pa es, bon sa sèlman nou pap menm ka rive twò lwen, n ap kanpe la. E sa a son egzanp, m ka ba ou l nan plizyè lòt bagay, se konsa konvèsasyon nou ye, nou pa ka dakò sou anyen. E akòz ke nou pa ka dakò sou anyen, nou pa ka rive a arive anyen non plis tou. Kote nou kanpe a e la y ap kenbe n. E se sa ki bay tout pouvwa ke ou wè yo gen sou nou. Se sa k fè ou ka nan yon peyi kote 95 pousan moun ki oprese yo, yo se yon koulè, epi 5 pousan moun k ap oprese yo, yo se yon lòt koulè. Men kisa ki fè yo pran tout pouvwa yo sou nou. Se pa anyen ankò. Lòt bagay ou wè k ap pase, lòt koripsyon, bagay, bagay sa yo se tankou m ta di ou efè, sentòm maladi a. Men vrè maladi an, se ke nou anba esklavaj anndan lakay nou. apre ke nou te fin pran endepandans nou, anperè a te fin ba nou endepandans nou nan pla men nou, e yo mete chèn nan pye nou ankò kounye a. E nou pa menm kapab wè sa, ou konprann, nou distrè, gen anpil distraksyon, n ap pale de bagay ki pa enpòtan tout tan, nou pa ka rantre nan nou menm pou nou wè, pou nou vin konsyan, pou nou wè eta nou, paske fò nou gade eta nou. A la minit ke w wè eta w, w ap vin wè se tou nòmal, ou pa ka kite l konsa, fò w fè yon bagay. Se sa ke zansèt nou te fè, yo te gade, yo di, Nou gen twasan zan depi bagay sa ap fèt la a, kiyès ki pral delivre nou? Si yo t ap tann yon moun vin delivre yo, yo t ap kontinye, jis kounye a yo t ap tann toujou la a. Men yo te vin reyalize se sèl yo menm ki ka libere tèt yo. Pou yo libere tèt yo, fè yo te vin konsyan. Fè yo te vin aksepte ke kote yo ye a, se pou yon bon kote li ye. Dezyèm, se sak fè Desalin di w, nou oze lib. Nou oze lib. Sa vle di, se pa t yon bagay ke nan epòk la, se pa t yon bagay ke pèsòn. te kapab menm imajine nan konsyans yo ke moun sa yo ka vin bay tèt yo libète. Oubyen moun sa yo menm vle lib menm. Se pa w bagay yo te ka panse? E sa k fè l di w, mèsi Richard, e sa k fè Dessalines di w, nou oze lib! Sa vle di, yo te oblije l soti kote yo te ye a ke yo te fè yo panse ke yo pa sipoze lib lan, yo kite, li kite kote sa, li antre nan yon lòt paramèt. Pou yo di, ou kwè m ka lib vrèman vre? Ou kwè se vre? Ebyen, kite m oze li, kite m oze fè l. Epi apre l di w, li oze fè l pou tèt li. Sa vle di li vin wè pap janm gen moun kap vin fè l pou li. Paske se li menm ki santi doulè a. Si l vle lib, se li k pou libere tèt li. Li vin dakò se li k pou fè l. E pi apre sa li di w, nou fè l pou nou menm. Se twa bagay sa yo li di. Ki nou menm? Ki sa nap fè nan moman pwopis sa la ki parèt la? Eske nou pa jis tann ankò ke yo pote yon pa, yo pote yon manje ba nou, yon vwa, yon pa, yon pòt pawòl ba nou di nou ok men kijan nou pral ranje sa. Men omwen si nou nan, si nou konsyan omwen lè yo pote yon bagay ba nou, nou ka di non sa m pa vle l. Sa m pa vle l, ou mèt kenbe sa lakay ou m pa vle l. Nou pa menm nan, nou pa nan eta pou nou ta menm di sa menm paske nou pa panse avèk posibilite de libète vrèman vre. Kisa nou vle? Lè n ap pale langaj nou Langaj nou pa gen libète ladan l. Ou konprann? N ap pale de bagay ki pa fè sans, bagay lòt bay lòt moun, kòmsi m ta di ou efè, sentòm yon maladi. Lè yon moun malad l al kay doktè. Ou konprann? Li gen maladi an, ke l parèt, ke doktè a yo fè yo fè dyagnostis pou yo wè ki sa l genyen. Avè akoz de sentòm ni, yo gade ou gen tèl sentòm, tèl sentòm, y ap pral gade pou wè ki maladi ou genyen. Alaminit ke yo konnen ki maladi l genyen kounye a la. Se sou sa ke yo vin ap fokis sou maladi an, kijan pou yo retire maladi a. Sentòm yo, se bagay de kote. Konprann? E sa fè ou ka al ka yon doktè, epi w ap vomi. Epi men an menm tan, w ap senyen yon lòt kote, yon bagay konsa. Li pa panse avèk vomi an. Ou mèt vomi, ok ou mèt vomi. Li poko panse avèk vomi an. Paske vomi an poko enpòtan. Sa se yon sentòm de sa ou vin avèk li la. Se sa ke ki pwoblèm nan, se li menm. yo bezwen rezoud. Men nou menm se nan sentòm nou chita, nan sentòm maladi. Peyi nou nan eta sa a, akoz de yon pwoblèm ki trè prensipal, ki se, nou anba kòd. Nou anba kòd, nou gon ti minorite moun, kap, se yo menm ki gen tout monopòl peyi a nan men yo. Se pwoblèm nan sa. Wi kounye a lè ou rive nan dezyèm. etap la, w ap jwenn ke nou gen trèt antre nou menm, politisyen ki sal, koripsyon, tout bagay sa. Nou konnen sa. Yo la. Men pa bliye, si moun anlè yo pa t la, moun ki nan dezyèm etap la, yo t ap trè fasil pou nou elimine yo. Dayè, depi w elimine moun ki nan etap anwo a, ou pa menm bezwen okipe w de moun ki nan dezyèm etap yo ankò. Son klè ki, son fè ki klè. Men nou chita, nap pale de etap, dezyèm etap la. Twazyèm etap, katriyèm etap. Ki vin retire tout fokis pwoblèm nan, kote l ye a, epi l vin mete l nan sentòm maladi a. Sentòm, mala, medikaman yap ba w pou sentòm maladi an, li pap janm kapab geri maladi ke w gen an. Sa vle di menm espri nou. pa sou vrè pwoblèm nan. Menm espri nou. Y ap toujou gen trèt antre nou. N ap toujou jwenn lòt poti politisyen ki sal, ki gen koripsyon lakay yo. Y ap toujou jwenn. Y ap toujou ka ti, y ap jwenn yo, epi y ap itilize yo, epi y ap disparèt yo, tankou jan w wè yo disparèt e dènye prezidan nou gen la a. Sa s on fenomèn li ye, k ap toujou ap pase. Tout tan, nou gen pwoblèm ki anwo nèt la. Donk nòmalman se sou sa nou ta sipoze kanpe pandan nou wè nou nan kriz sa la a, nou ta sipoze ap poze tèt nou kesyon, kijan m kanpe? Ki kote m, ki kote m sipoze kanpe? Si gon bagay ki fèt la, m ta renmen byen kanpe. Ou konprann? M pa vle kanpe pou m al di yon bagay avèk bouch mwen pou m kondane tèt mwen ankò, paske m pa t konprann yon bagay ki t ap pase devan m nan la a. Se sa k pase lè ke w pa obsève byen. Ou konprann? yon bagay ap pase ou pa tap fè obsèvasyon. Li vin pote yon opòtinite, ou gen dwa menm di yon bagay ki kontre ou menm ankò, paske ou pat konprann jwèt ki tap fèt la. Donk, li ta bon pou nou mete nou, mete eta dam nou, mete lespri nou, sou yon ide revolisyonè. Revolisyon se pa jis lè nou rive nan batay la sèlman. Avan nou menm antre nan batay la, batay la se la li kòmanse. Se nan lespri li kòmanse. Fò w vle lib, fò w konn pou ki sa w vle lib, fò w konn pou ki sa w pa lib kounye a. Si w pa konn bagay sa yo, ou gen dwa al goumen a tèt ou ankò. Ou pa konprann. Ou konprann? Ou gen dwa al goumen avèk tèt ou ankò. Paske ou pa konprann. Ebyen se sa k ap pase la a. Y ap jwe nou tankou maryonèt. Kèlkeswa. E sa pase plizyè fwa nan istwa nou. Ou konprann? Ènmi an vini, li mete moun devan nou, nou pa rekonèt se ènmi nou. Epi, pafwa menm, lè ou panse moun ki te ènmi an, se pa li ki te ènmi an. Gen anpil konfizyon, tout bagay sa. Men, konfizyon pa konfizyon, gen yon bagay ki klè. Gade sa k klè a ki se, pou 215 ou 17 lane, pou 217 lane, nou gen menm pwoblèm nan over and over and over and over. Sa a s on verite klè l ye. Kanpe sou sa. Ou konprann? Kanpe sou sa k pwoblèm prensipal la. Si sa k pa, ou wè varyab, ou wè sa k pa varyab lan? nan ekwasyon an, sa k pa janm chanje a, kanpe sou li. Paske se li menm ki rete konstan, epi li menm, lòt varyab yo vini, yo sòti. Yo ka vini, yo ka sòti, men sa k konstan an, se li menm ki pwoblèm nan. Se sou li n ta sipoze kanpe. Donk, mwen wè ke kounye a moman pwopis pou nou mete tèt nou ansanm. Mwen wè ke moman pwopis pou nou ap. diskite, pou nou ka wè, pou n ap panse, pou n ap vini avèk de solisyon, omwen, si pou n ap di, bon, wi, si yo vin avèk sa, nou p ap fè sa, si yo, men, nou pa ka rete kanpe tankou nou lage tout desten nou nan men moun yo, epi tankou, m pa konn sa y ap vin fè avèk mwen la. Kisa ou panse y ap vin fè avèk ou? Menm bagay y ap fè avèk ou depi 217 lane, li yo pral fè ankò. Yo pa gen okenn lòt bagay diferan yo pral fè. Se yon sèl chanjman k ka gen ladan l, li ka pi mal ke jan l konn ye a, men li p ap pi bon. E menm si w ta wè yo ta lonje yon bagay ba ou ki parèt ke l parèt pi bon, se pwovizwaman l ap pi bon. E pa pou lontèm. A lontèm, li p ap bon pou ou. Paske moun sa yo, yo vin aprann nou. Yo vin aprann jan nou panse. Yo vin aprann jan nou aji. Yo vin aprann reyaksyon nou. Yo konn tout reyaksyon nou. Ou konprann? Donk, kounye a la, se nou menm ki pou chache yon jan pou nou chanje reyaksyon nou, pou nou montre yon bagay ki w pa t janm panse ki te ka fèt. Menm jan w wè 1803 yo, nou te fè sa a. Fransè yo pa t janm panse nou te ka fè sa nou te fè a. Se sa k fè l te fèt. Se sa k fè menm jous kounye a y ap mande ki jan l te fè fèt. Yo pa konnen toujou ki jan nou te fè fè l. Sa vle di ou kite moun sa a avèk yon pwen dentèwogasyon l ap mande tout tan. E se sa k fè l vin vijilan. Se sa k fè l vin osi sevè ansanm avèk ou. Paske l pa konn pwen kote ou pral rive pou w aji a. Li pa konn pwen sa a. Li pa konnen l. Ou menm menm, menm ou menm ou pa konnen l. Men omwen, si kounye a ou kenbe posiblite a, ou kenbe ide a kòm yon posibilite, epi w ap nouri l, ou ka vin jwenn avèk pwen kote ou ka vin rive pou w fè sa w pa panse ou te kapab menm fè a. Men fò w la, fò w la lè fòs lan rive, fò w la pou w ka pran opòtinite a. Fò w pa t ap dòmi, fò w pa t ap tann se yon lòt moun ki pou te pran l pou ou. Ebyen se nan, se la nou chita sou, fò nou gen koyerans nan langaj nou. M di yo, mwen menm son moun m renmen koulè wouj, an n pran egzanp, m renmen koulè wouj. Mwen renmen koulè wouj nan tout bagay, m renmen yon pòm wouj, m renmen yon rad wouj, m renmen mouchwa wouj, m renmen tout bagay ki wouj. Moun nan di w, ou di moun nan, oh, m renmen w, ayisyen lè w ap pale avè l, ou di e le ciel est bleu. Li di w, ah, m pa, M wè de m wè de twa ti nuaj la ou pa wè li? Wi m wè nuaj lan men pi fò syèl lan ble se sam di la le ciel est bleu wi men machè li gen nuaj ou pa ka fin dil fin ble non paske li gen yon ti nuaj ladann ou wè ti arebò sa la l gen yon ti nuaj nòmalman epi kounya l antre nan yon konvèsasyon avèk ou li ka li ka fon disètasyon nan ke syèl lan pa ble a quoi ça sert? Pandansetan nou nan nou nan gè epi gade se egzèsis sa yo nap fè. Ou di moun nan se relijyon ki mete nou nan mizè ke nou ye a. Alò paske l son moun ki kretyen li pral legliz kounye a li denye mizè a li chache yon jan pou l denye mizè ke l ladann nan. Li di w non li wè w pakèt Da, eske nou nan mizè? Dakò avèk mwen, eske nou nan mizè? Wi nou nan mizè. Ou, bon ok, ou pa vle dakò se relijyon, men eske nou nan mizè? Wi nou nan mizè. Li pa menm vle dakò avèk ou sa paske li vle le fè ke w fin di l se relijyon ki fè nou nan mizè, li vle kanpe sou le fè ke relijyon an bon pou li li menm donk li pa nan mizè. La, sa se pa, sa se pa yon pwoblèm relijyon sèlman non paske sa se yon pwoblèm kote moun nan li pèdi yon kapasite. ke l vin pa ka rantre nan yon reyalite menm lè fè a devan l se yon fè reyèl ke l ye, li vin kont li. Bonswa Aprèsye, bonswa, bonswa tout moun. E, bèl panse Jean Bertan, mèsi. Donk, mwen wè ke nou ka rate yon lòt opòtinite. Nou ka rate l ankò. Menm si li pa ta opòtinite pou nou fè yon revolisyon, pou tout sistèm nan sot chabande nèt, men n ap rate kanmenm yon gwo bagay si sa k pase la a nou pa pran l an men. Pase kòm mwen di w, zansèt nou yo novanm 1803, yo te nan sitiyasyon ki te pi mal ke kote nou ye la a. Yo pa t janm te lib, yo pa t konn sa k te rele libète, yo pa t yo pa t fèt nan libète. Yo pa t konn sa k te libète, yo pa t konn bagay konsa. Se te esklavaj sèlman yo te konnen. So ki yon moun ki fè yon esklav pral panse a libète? Fò moun sa a oze l pou l fè sa. Ebyen se sa yo te fè, yo oze panse a fè sa. Yo itilize tout zam yo jwenn, tout sa k te nan anviwònman yo, Tout sa ke yo ka itilize kòm zam, yo itilize l. Enben se menm jan! Ou gen dwa itilize Facebook lan la kounye a kòm yon zam, paske se yon zam li ye. Fò w pa pran l tankou, oh bon, nou nan gè wi, men jodi a m pral pale de tèl bagay, tèl bagay. Ou nan gè, epi w pral pale de kisa? Ou nan gè epi w pral pale de kisa? Ou ta sipoze ap pale yon bagay de gè, paske se nan gè ou ye. Se la nou vin pa gen koyerans paske nou dakò ke nou nan esklavaj, nou dakè ke nou an gè, nou dakò ke peyi nou pa bon, nan mizè depi 217 lane, men lè nou gon zam nan men n nou pa itilize l. Mwen menm si w gade m eseye itilize zam mwen nan tout sa m ap fè. Ou gen dwa m ap mache ou di konsa o non son zam li ye lè m ap mache. Yeah! M ap mache pou m kenbe tèt mwen an sante, pou m ka toujou la, pou m fè sa m gen pou m fè pou tèt mwen, epi pou m ka kontinye avèk objektif mwen. Se la l vin yon zam. Fò nou pa kite kòm si sistèm nan jan l fè nou panse a tankou s on grenn bagay ou ka fè alafwa. Kòm si ou pa ka ou pa ka kòm si pou revolisyon ou pou libète pèp ou, ou pou tèt ou pou libète tèt pa w tou pèsonèlman an menm tan gen yon seri de chwa ou pa ka fè ou pa ka fè sa ou pa ka fè sa bagay konsa. Non. Ou ka fè menm chwa yo men kounye a w ap fè chwa sa yo konsyan. W ap konsyan avèk chwa ke w ap fè a. Okontrè menm, w ap mete chwa sa yo k w ap fè yo an evidans de objektif ou. Pou w ka montre moun ke se sa k tout lavi a. Se ou nan linivè. Pa gen anyen ki manke, pa gen limit la. Tout bagay se la l ap fèt. Pa gen anyen k ap fèt andeyò de kote ou ye la non. Tout bagay se la y ap fèt. Donk se la pou w fè l tou. M ta renmen wè nou gen plis. Koyerans nan pawòl yo nan langaj paske langaj nou son bagay ki gen anpil pouvwa langaj gen anpil pouvwa men se ou menm ki pou t mete pouvwa ladan l lè w ap pale se ou menm ki pou mete l m ka di yon bagay la ou ka di menm bagay la yonn gen pouvwa lòt pa gen pouvwa paske mwen menm lè m di l m di l avèk yon konviksyon ke se sa m vle ou konprann m viv li fè m vin viv sa m vle di a li fè m viv li li antre nan mwen menm Li poko reyèl pou mwen, li poko reyèl pou mond lan wè l, men pou mwen menm li reyèl pou mwen, paske m mete tout fòs mwen ladan l, m met tout pouvwa m ladan l. Jan Denore di, fòk nou tout konsyan ke nou esklav nan pwòp peyi nou. Wi, se sa l ye wi, se sa m sot di la a. Se sa li ye. E la, kòm mwen di, jan, jan, um, jan de, uh, Denwan, m sot di sa, si ou di yon Ayisyen li son esklav nan pwòp peyi l, li pral pran sa, fon disètasyon avèk li pou l goumen avèk ou pou l di w non l pa esklav, li pa gen chèn nan pye l, l ap ba w yon pakèt re, egzanp pou ki sa ke l pa yon esklav. Epi la, se la diskisyon ap rete paske nou pa ka rive pi lwen paske l pa dakò avèk ou la. E sak fèl paka dakò avèk ou kou la, se paske gon seri de fè istorik avèk fè konnya la kel pa konnen, kel pa mete ansanm. Si w mete tout fè yo ansanm, son bagay ki nòmal nou gen nou deja nan esklavaj wi. Son bagay ki la lontan. Nou gen 50 an petèt nan esklavaj ke nou pat konnen. La parole s'est faite chair wi Aens egzakteman wi se sa la parole donk si parole nou gen tout pouvwa sa lè nap pale pale avèk yon konviksyon ke sam vle a se li menm kap fèt lèm make sou paj mwen jodi an mdi revolisyon gen moun ki reponn li di a epa moun sa yo pka fè revolisyon a Moun eh nou pa gen moun la k pou fè revolisyon la pa gen moun la k ka fè revolisyon m pale avèk lòt moun lòt moun ki nan baay tout bon lòt vodouyizan bagay ah moun sa yo pap ka fè anyen yo pap ka fè anyen yo pa prepare m pa m pa ka di sa paske kòm mwen te di nou nan kòmansman live la nati an kijan l mache sèke gon moman ki vin rive kote vin gon posiblite pou on bagay a koz de on seri de sikonstans nan inivè lan ki vin prepare pou moman an. Sa vle di, on bagay ki te mal, on bagay on moun te fè pou on mal, li gen dwa nati an gen dwa itilize l epi l fè l itilize l li fè l vin fè l pou on bagay ki bon. Men, pou sa fèt, fò ou menm ou te kanpe on jan pou lè boul la parèt devan w epi pou te gentan atrape l. Moun nan se li menm wi, ki tap fè yon bagay pou yon mal wi, epi nati lan itilize l pou yon bon bagay. Pa gen maji nan sa, alò si nap di maji, an nou di maji se jis sa, se konsa inivè la, se konsa l fonksyone, e pa mwen k di l non, se yon syans li ye wi. Se konsa inivè la ak nati lan fonksyone, yon fason pou pa gen anyen ki rete statik. So sa vle di menm lè yon bagay ap, yon bagay ki pa bon la ap fèt, la ap fèt, sik aftè sik, Ap vin gon moman ki rive nati lan ap rejete l epi l ap rebat kat lan epi nou rekòmanse ankò. Men èske lè sa pral fèt la èske ou menm ou te nan pozisyon pou pran opòtinite sa la? Se sa la kesyon sèlman. Si w pa t ladan l, ou pa nan opòtinite sa w konn sa k pral pase? L ap rebat kat lan ankò, w ap pèdi gòl la, y ap, oponan an ap pran gòl la, l ap choute l epi l ap gen yon. Pa genyen, s on matematik ki klè. Li pa gen pa gen ankenn bagay ladann men paske nou pa konnen se konsa bagay yo mache nou chita nou di a pa gen moun ki pou fè revolisyon la m pa ka di yon bagay konsa m pa ka di yon bagay konsa non m pa ka di yon bagay konsa paske gen anpil jwè sou teren an la yo ka itilize yon seri de moman yo ka itilize moman sa m pa konn kisa Lanati ka rantre nan youn ladan yo, epi li di, Vire, vire machin nan. Vire machin nan, se wout sa a n ap fè. Epi l fè lòt wout la. Epi ou tande tout bagay chavire lè sa a. Sa nou panse nou pa t ka fè a, epi l fèt. Men si se pa menm yon posiblite ki la a, nou pa menm gen sa kòm yon posiblite, li pap ka fèt. Paske pa gen anyen ki ka kreye la a. San ke li pa t kòmanse depi la a. Se la a tout bagay kòmanse. Se la a nan sèvo a. Mwen di nou ògàn ki pi enpòtan nan inivè la, sèvo on èt imen. Donk, nou ka rete, nou plenyen, nou di tout sa ki kont sa nou vle a. Se nou menm ankò k ap onfondre tèt nou. Aah yo pa ka fè revolisyon. Aah pa gen moun la. Aah bagay se si. Oh bagay se la. Ok. Sa w di a se li k ap fèt wi. Mwen di nou nati la li enpasyèl. Lè l voye boul la, li ta renmen moun ki pral ede l kontinye jwe boul la byen an. Li ta renmen se moun sa ki kenbe boul la. Nati a. Men si moun nan. Si se lòt moun nan ki pran boul lan, boul lan ap jwe kanmenm paske pa bliye boul lan se jwe lanati a jis vle pou boul lan jwe. Se boul lan k pral jwe la. O, ou kite l pran l ankò? A, li pral fè yon lòt 500 ane avèk boul sa a, ou p ap ka jwenn boul sa a. Epi nati ap di, o, ok. Boul lan kontinye. Li prale. Li prale. Zansèt nou yo pa t ap lib. Si yo te panse tout obstak sa yo nan sèvo yo, nou pa gen zam, nou pa gen lame, nou pa janm lib, nou pa gen kote nou prale, nou pa gen tè. Se an Afrik nou soti. Bato a mennen nou jous la, nou lwen. Nou pa menm konn ki jan pou nou tounen menm. Lè nou tounen, nou pa konn kote, ki jan pou nou fè tounen, nou pa menm konn wout la. Lè nou tounen, èske y ap resevwa nou? Nou bliye ki moun nou ye. Ou kwè nap ka tounen? Yo te gen tout rezon sa pou yo te chita la epi yo pat fè yon merd. Men yo oze. Yo oze, se sa Dessalines di, nous avons osé d'etre libres. Sa, mesye sa, moun sa yo, yo tal chita yon kote, yo wè libète a, yo wè kijan ènmi an ap jwi libète yo, epi yo di, bat, poukisa nou pa kapab konsa nou menm? Nou kapab tou. E nou gen dwa. Yo gade, yo di nou gen dwa. Epi di men ki yo pral fè fè sa. Di m pa konnen men m ap itilize tou sa k nan men mwen. M ap itilize tou sa, tou sa m wè, tou sa m wè, tou sa m santi, tou sa m kapab touche, m ap itilize l. E sa k fè yo te pwazonnen rivyè a. Pou yon moun panse a pwazonnen yon rivyè, ou wè sa sou moun, sa rive lwen. Ou konprann? Moun nan itilize tou sa li si l te panse oh rivyè an moun pa dwe fè bagay konsa pwazonnen rivyè non se pa yon bagay ki bon non sa se move bagay Bondye pa t ap renmen bagay sa a non li gade li wè ke lè de posiblite egzis dan la nati le byen e le mal ha jwè m sot di w la boul la yo voye li èske w pral atrape boul la se sa sèlman ki enpòtan wi ou pa pran boul lan mal la ap vin jwenn ou. Kounye a ou menm ou kapab pran boul lan, ou itilize l, ki vin mete w nan pozisyon kote w ka chita epi se ou menm kounye a ki ka manipile boul la. Se tout bagay la sa. Depi se pa ou menm k ap manipile boul la, se yon lòt moun k ap manipile l, se tankou m ta di w boul la ap manipile ou menm. Men inivè lan, nati lan li voye boul lan pou l jwe. Ah, m genlè m panse m te pèdi nou. Nou tande mwen? M panse m te pèdi nou la. Nou, nou tande m? Um, kidonk, li ta bon si nou kòmanse rantre nan istwa nou, paske mwen, mwen santi, mwen jwenn ke aprann istwa m, aprann moun mwen ye a, m santi l ban m anpil fòs. M pa konn kote fòs la sòti. M santi l ban m anpil fòs paske lè m ap gade yon seri de bagay m wè zansèt mwen te fè, moun ke yo te ye, jan ke yo te panse, sa ban m anpil fòs. Epi sa ban m anpil espwa tou ke nou kapab vin rive la. Paske yo menm, kòm mwen di w sitiyasyon pa yo te pi mal epi yo rive la. Sa vle di nou menm, nou sipoze ka rive la tou. Ou konprann? Nou sipoze kapab rive la tou. Donk, se pou nou pa, se pou nou panse avèk posiblite ke nou kapab lib. Li posib. Li posib epi fò nou rantre sa nan lespri nou kòm Ayisyen. Aksepte l ke nou kapab lib. Paske nou gen dwa, nou fèt pou nou lib. Se dwa, se dwa lanati pou nou lib. Se dwa lanati wi pou nou lib. Donk, pa ki, fò nou pa aksepte l nan oken fòm ke nou pa oblije lib. E se nou menm, nan sans dyaspora, nou gen yon gwo wòl pou nou jwe, paske moun ann Ayiti yo, y ap bat yo lontan, yo anba baton lontan. Yo gen dwa fatige kounye a. Yo gen dwa pa ka wè posibilite ke nou menm bò isi an nou wè. Se menm jan an, mwen m toujou ap pran egzanp sou lè, sou mòn paske m mache. Ou wè lè m ap mache, ou mache ou monte yon mòn. Ou rive nan tèt mòn nan epi ou gade ou di waw ou wè yon view. Ou kontinye mache kounye a ou pase pa dèyè mòn nan ou wè yon lòt yon lòt view. Se pa menm menm mòn nan wi men nan 2 diferan fas, se 2 diferan e e e picture ke w wè. Moun an Ayiti yo gendwa pa ka wè sa nou menm nou wè a. Nou menm nou konnen nou kan nou konnen yon pakèt bagay kounye a. Nou konn kijan kominote entènasyonal la kijan sa travay, nou konnen tout kiyès ki vrèman ènmi nou, nou konn tout bagay yo. Nou la a. Nou menm tou nou sibi echèk de ènmi an. Nou wè ki jan bagay la ye. Nou wè ki jan l toupizi nou bò kote nou ye la a tou. Nou konn sa tou. Si n ap bay tèt nou verite. Alò, se la a wi ki vin gwo pwoblèm. Èske n ap bay tèt nou verite? Paske gen nan zansèt nou yo, tankou Desalin, you know, Petyon, moun sa yo, yo te gen dwa lib. Yo te lib. Yo te bay opòtinite pou yo te lib pou kont yo. Yo di yo, n ap kite w la a, sou zile a la a. W ap pi gran chèf nan zile a. Epi, bon. Epi w ap okipe w de esklav yo. La pa gen pwoblèm. N ap ba ou, n ap ba ou, n ap ba ou. Epi mesye sa yo di nan. Mesye sa yo di nan se pa ase. Se pa ase. Sa vle di yo te wè verite a. Epi yo te dakò avèk verite a tou. Yo pa t jou kite. Tout jwèt ou wè k ap fèt la se paske moun ap bay tèt yo manti. Ni moun ou wè k ap y ap asasinen. Ni moun ou wè kounye a la ki. ki politisyen ki gen koripsyon lakay yo, yo tout se manti y ap bay tèt yo. Yo tout konnen sistèm nan pral manje yo rive yon kote pi devan sistèm nan ap manje yo, se sa sistèm nan toujou fè. L ap manje yo. Men yo bay tèt yo manti. Si yo te bay tèt yo verite, yo t ap plis lib toujou. Yo t ap gen plis pouvwa lakay yo. Anndan lakay yo ankò. Yo t ap gen plis pouvwa. Men, yo pa konn tèt yo. Yo pa di tèt yo verite. Se sa k fò yo nan eta sa a. Pwan ti konsyans, kenbe posiblite libète a nan kè nou. Leve avè l, dòmi avè l, manje avè l, bwè dlo avè l. Kenbe l! Paske se tankou m ta di w s on flam ke l ye. Si w kenbe l, moun k ap soufri an w ap vin rankontre avèk li. moun ki vle fon zak revolisyonè a wap vin rankontre avèk li se pon bagay se pa bagay kòm nou panse voudou a son bagay ki pa konnen sa li a son syans ke li sa map di a son verite li se se konsa tout se konsa tout tout mond lan mache ou konn sam di lan ou pa wè yo mete yon komèch yo mete yon reklam pou nan televizyon oubyen nan radyo ou tandel wap gadel nan fesbouk epi yon pwodwi epi ou di oh Epi aprè ou sot deyò a epi ou wè pwodwi an epi ou al achte l. Men gon bagay ki fèt ant lefèke ou te tande pale l la, ou te wè li, epi kounye a ou soti deyò a epi ou wè l. Ou di oh yeah m te wè tèl bagay epi ou achte l. Ou achte l ou kontan bagay konsa. Yo gentan jwe yon jwèt avèk ou la. Sa pa vle di ou pa ka antre nan jwèt la non. Men antre nan jwèt la konsyaman, kò konnen se yon jwèt, pa pran pòz kòm si ou pa konnen. Enben se sa k toujou ap fèt nan tout, tout tan. Se li k toujou ap fèt wi. Se li menm ki, ki chan, ki fè tout mond lan ap vire. Se li menm ki fè tout oko, ekonomi an ap vire, tout bagay ap vire, politik, pou e prezidan ap monte, prezidan ap desann, you know. Tout sa ou wè sivilizasyon ap bati, tout se sou menm prensip sa a ke tout bagay sa yo ap fèt. Donk si nou pa rantre nan jwèt sa a, n ap pèdi. N ap pèdi. Sa fè m tris paske mwen konnen ke jan m santi pèp lan ye la a, paske s on pèp ki t ap gen tan sot deyò lontan pou l fè sa l gen pou l fè. Kèlkeswa se ti kal sa l te ka fè a, li t ap fè l. Le fè ke pèp la pa soti deyò, m santi m di kèt, pèp la, pèp la fatige, pèp la bouke. Men nou menm, ki la, kòmanse reveye, kòmanse wè posiblite a. Nou pa konn ki jan sa pral pase. Nou pa konn ki sikonstans sa ki vin. Si m te di ou le 6 jiyè, ke sa k ta pral pase le 7 jiyè an t ap pase nan jan l te pase a, epi l t ap vin mennen yon sikonstans ki vin parèt jan l vin parèt la a, ou t ap di m non. Men li fèt. Men, lè l vin fèt la a, ou konnen ou pa ka denye ke l fèt. Ou di, kèt, m pa t janm panse sa te ka fèt non. Men l fèt. Se menm jan an, panse avèk lòt posiblite ki ka vin fèt ke w pa menm konnen menm. Men panse avèk yo. Eseye panse sou yo pou w wè posiblite yo. M gade m wè si te gen moun ki te poze kesyon. Mwen menm mwen bouke esklav nan pwòp peyi m. Ki lòt moun ankò ki ka, ki konsyan ke Ayiti se yon peyi a majorite nwa boujwa yo, peyi a lòt koulè. Kesyon. Kesyònman sa pi gwo paradaks peyi a wi. Epi se pa jis an Ayiti, se tout nan tout peyi Afrik yo, tout kote nwa ye y ap pase mizè, se toujou menm bagay la. Se paske fòk, la a fòk a di gon pattern jan nou di an ameriken an, ameriken an di there's a pattern, gon pattern la kòmsi m ta di w. So, lò on bagay fèt li fèt ankò, li fèt ankò, li fèt, sa vle di se gen on moun ki tèlman vin bon nan fè bagay la, kounye a li, li ka fè l, apre on tan, kòm mwen di l, sa kè m di w li, nou pa twò lwen pou yo mete chèn nan nan pye nou ankò, se pa on bagay ki lwen. W ap di m non, o non, nou nan demokrasi, bagay, non, tout bagay sa yo ka refèt. Yo ka rebat kat la, yo ka fè tout lòt moun panse, fè tout sosyete panse ke, wi yo ka mete w nan esklavaj paske w s on esklav, jan yo te fè avan an. W ap di men non, l enposib, wi li kapab fèt. Paske gen anpil bagay n ap fè la kounye a la an 2021 ke si m te di w an 2018 oubyen an 2000 an 2000 men ki jan bagay la ta pral ye nan 21 ane nou t ap di m non bagay sa pa t ka fèt. M t ap di w wi men wi de gason pral marye a de gason de yon gason yo pral marye yo ka gen tout dwa yo nan peyi y ap vin gen plis dwa ke menm moun nwa menm dwa yo pa t ka bay moun nwa yo pral bay moun yo pral bay e e omoseksyèl ou t ap di m non se yon bagay ki enposib so se pou m moutre w bagay yo konn chanje byen vit. byen vit. E nou nan pozisyon la kounye a la, nou pa an, nou defavorize nèt. Nou pa gen pyon nan men nou. Pierre Simon, bonswa. Donk, se sa m te vle di nou apremidi a. M santi ke nou gen, nou gen, nou pa oblije pèdi espwa. Se nan yon moman pwopis ke nou ye la a. Men, fòk nou kanpe byen pou si yo voye boul la, pou nou pa kite boul la soti deyò. Nou gon, nou nan yon pozisyon la kote n kapab pran boul la, epi nou voye l dirèk rantre pou n fè, pou n fè gòl la. Li posib. M santi ke l posib, mwen wè ke l posib, m pa politisyen, m pa jeneral, men mwen wè posiblite a. Si nou tout te kapab panse ak posiblite, ak solisyon, olye de m pa dakò a sa, m pa dakò a sa, ou kwè l konsa, m pa kwè l konsa, eske nou nan esklav vreman, m pa kwè nou nan esklav vreman, poukisa w di nou nan esklav, m pa kwè se vre, mwen m pa wè l konsa, a mwen menm m pa t renmen tèl, entèl, entèl mouri sa pa di m anyen. Non! Entèl mouri sa vle di yon bagay, men sa l vle di, sa, ann mete ba yo pa renmen l lan de kote, men sa l vle di, li vin, entèl mouri an, sikonstans sa a, li vin pote yon posiblite ki pa t la avan ke l te mouri an. Pwen ba! Ki sa nou ka fè nan moman sa a? Ki jan nou ka itilize posiblite sa a? Paske lè w nan gè, se sa w ap chèche. Posiblite pou ènmi, pou, ki, ke ènmi an voye, ke w kapab itilize kont ènmi an. That's it tou. Ou konprann? Petèt, pa konye a la, se yon posiblite pou nou vin konsyan, pou nou vin wè ke, waw, m pa t konnen, gade ki jan, m pa t konn ènmi m, kounye a m wè kiyès ki vrèman ènmi nou. Si w konnen kiyès ki vrèman ènmi w, se deja bokou. Toujou gen posiblite nan, e nan la nati. Toujou gen posiblite. Se sou posiblite tout mond lan kreye. Ok, si nou pa gen kesyon, nou pa gen anyen pou nou di m? Nou fè m fè tout pawòl anpil sa a, nou pa di anyen. Bon, se ti live sa m te bezwen fè. M byen kontan nou vini, Pierre Simon, Marcus Pasteur, m byen kontan, Renold Jean, sa a, Jenny, hi, nice seeing you Jenny, Jacques Dorvil, e Elie Alcin, merci, Virgo, Sapphire, Jean Jules, merci, Sabrina, my queen, that's basic math, not magic, exactly! It's basic math, but a lot of people don't think it's basic, you know? Yo itilize l sou yo chak jou, yo, yo, yo jwe yo tankou marionèt chak jou avèk menm syans sa, menm matematik sa. Epi yo fè nou panse nou menm, pa nou an pa bon. Pa nou an son lòt syans li ye, son lòt matematik li ye. E menm matematik la, y ap itilize sou nou. Ki fè nou, ki fè nou nan eta wè nou ye la. Menm bagay la. Ahh ok Mwen byen kontan fè live la map di merci ke n te vini make love Yvener Danger merci Cassandre Meyis merci MC Love merci m byen kontan nou vini Flore Dormelvil merci Richard Casseus ahh ki bèl fanm sa it's me ahh ok merci ke nou te vini. Moun ki di depi depi ou wè yon moun ap pale m pa wè anpil moun ap gade l mwen fon ti kanpe paske ayisyen pa renmen tande moun kap pale bon bagay wi se sa wi bon si se pou vyouz si se pou vyouz m pa tap janm fè live paske m pa gen vyouz ankò ou konprann men se pa pou vyouz map fè li paske se menm bagay la map di nou pa janm konnen kote posiblite ap soti posiblite se ke yon grenn moun gen dwa tande l epi li di yon lòt moun yon lòt bagay epi sa vin rive li fon bagay. Se tou, se sa nou bezwen wi. On grenn moun trè klasik. Merci Chamax, trè klasik, merci. Wa na pataje live la, ok? Merci. Bon, bonsoir. Map di nou bonsoir, bon apremidi. Ok? Merci, bye bye.